Ki enpòtans sa ke nou konnen jounen jodi a? Nou te gen yon gwoup de moun ke omwen ke popilasyon an te panse e ki te kapab pote yon minimòm pa rapò avèk pwoblèm ke yo gen. Jodi a yo montre ke yo echwe e yo echwe sou tout pwen. Yo echwe sou tout pwen. Non sèlman yo echwe nan kesyon eleksyon. ke yo te gen pou yo te reyalize, yo echwe nan kesyon referandòm yo te gen pou yo te reyalize e yo echwe nan kesyon manman penba ki se sekirite ke pèp la t ap chèche e pou yo te kapab sikile lib e libè atravè tout peyi a. Jodi a li klè pa gen posiblite e pa gen anyen kòm mekanism ke nèg sa yo kapab itilize pou yo renouvle tèt yo sou pouvwa a. Paske e aprè 18 mwa. pa gen rezon jounen jodi a pou nou ap pran lapawòl nan yon gwoup de moun ki te gen opòtinite, posiblite, kèlkeswa fason an, a lè manyè pou yo te aranje yo, pou yo te fè yon minimòm nan kesyon pwoblèm ensekirite a. Yo pa fèl, e pa nan 3 mwa nou pral atann ke nèg sa yo pral ba nou sekirite, e pa nan 3 mwa nou pral atann ke nèg sa yo pral fè referandòm, ke nèg sa yo pral fè eleksyon, e ke nèg sa yo pral fè kòmsi sa ke pèp la te genyen kòm atant yo pral bay ak popilasyon an sa yo te genyen kòm atant. Li klè ke pa gen wout pa bwa. E nou menm nou pa menm kòm Petro Challenger, nou pa menm kwè ke nèg sa yo ta sipoze fin fè 3 mwa paske nan 3 mwa ankò k rete a ou pa konn kisa nèg yo ka fè kòm dega oubyen kisa yo ka pèmèt ke nèg ak zam yo kapab fè nan peyi a kòm dega oubyen kijan kisa yo ka bay oubyen lache kòm neglijans pou peyi a vin ankò pi mal oubyen kisa. yo kapab gen nan repètwa yo pou yo livre peyi a nan kesyon teritwa vèdi ankò plis. Sa vle di se enpòtan pou ke nou menm nou alète opinyon nasyonal kou entènasyonal pou nou di ke moun sa yo, yo echwe e echèk la se yon echèk pataje avèk lè 62 pati politik e enpe nan sosyete sivil la, enpe nan sektè prive. Paske jodi a, se yo, klas tradisyonèl politik la, ki met peyi a la, e ki echwe yon ènyèm fwa. Nou menm nou gen devwa kòm nouvèl klas politik pou n retire peyi a la, pou n dirije peyi a e ke pou n akonpli sa Papa Desalin te mande a. E gen yon premye fòs ki antre, fòs miltinasyonal, e yo anonse yon dezyèm fòs, fòs rezistans kont gang. Ou menm, e malgre sa, premye fòs la ki pase, nou toujou wè ensekirite ap gangrene nan peyi a, yo anonse yon lòt fòs. Wou menm ki pozisyon w, kijan w wè sa? Bon, mwen menm kisa m wè? Sè ke gon bagay ki di w, yo pa chanje yon ekip k ap genyen. Entènasyonal la bay yon fòs. Son fòs yo te bay pou lagale nou. Sè ke nou te toujou atann ke pa gen anyen serye ke y ap vin fè nan peyi a. E sesi è byen klè, nou wè ke nèg yo pa fè anyen de serye. Sou le plan sekiritè, nèg yo pa menm sa yo te di. Yo te di y ap vin sekirize enstitisyon leta yo, ministè enteryè anba la. Moun pa ka fonksyone. Palè nasyonal nèg yo al dèyè fè yon bagay la jounen jodi a la sa yo vle konsèy tout minis ou wè yo pa menm ka rete se kouri yo kouri. Nèg yo pa menm kapab bay anyen kòm yon minimòm nan sa yo te di ke yo t ap fè vwa pou yo ta e mete gang yo an dewout oubyen nèg ak zam yo. Jodi a li klè yon dezyèm fòs. Nou pa pral kouri di yo pap vin regle anyen men nou pa pral kouri di tou ankò plis ke yap vin fè paske premye a pase li pa fè anyen nou pa konn ki enstriksyon yo bay dezyèm fòs kap vini an paske dezyèm fòs kap vini an gen dwa yo di yo di poul vin chita kwaze bwal vin manje vin bwè gwòg ou oubyen vin fè mal avèk sa nou gen kòm pitit fi kòm pitit gason kòm ayisyen parèy nou kòm avèk konpatriyòt nou yo paske chak lè nèg yo vini yo gen enstriksyon yo bay misyon yo. Yo pa ba yo vrè misyon yo vre. Yo di yon bagay epi yo fè yon lòt bagay. Nou la, n ap tann, lè yo vini, èske aksyon pozitiv yo vrèman sa n ap tann ki pou konble atant popilasyon an, èske n ap jwenn li? Se sa ki enpòtan. Men si, pa egzanp, popilasyon an, tout Ayisyen te kapab met tèt yo ansanm pou yo te rezoud pwoblèm nan, li t ap ankò mye, san ke n pa fè envitasyon oubyen san ke n pa jwenn blan vin chita nan mitan nou, Ou byen nèg vin di gen kout zam vin tire. Si nèg yo te kapab fè yon kesyon, si yo te ka fè yon kesyon de kòmsi dezarmeman ou byen yo te remèt zam, li tap ankò mye. Èske nou konprann? Men, kòm leta se li menm ki gen monopòl de la vyolans, jodi a nou wè leta pa menm gen sa yo rele monopòl de la vyolans lan. Men si ayisyen te ka chita antre ayisyen, yo rezoud pwoblèm nan, epi yo dote peyi a de yon pak de 25 an pou peyi a soti nan sa li a, li tap bon. Jodi a nou gen yon pwoblèm ki se absans de vizyon, absans de patriyòt, absans de responsablite atravè moun swadizan k ap okipe tèt Leta. E sa k fè nou menm kòm jèn gason, kòm nouvèl klas politik etan ke Petro Challenger, kòm moun ki toujou ap goumen kont koripsyon nou di ke se. Tou pa nouvèl klas politik la pou nou pran responsablite nou lajenès pou nou kontinye goumen pou n retire peyi a la. M te toujou konnen goumen a plonb. E sa k fè w wè tout sa moun te ofri m kòm pòs, kòm lajan, kòm sesi kòm sela m pa pran l. M rete viv a sa m genyen. Lè pou m manje pen, m manje pen sèch. Lè pou m manje patat, m manje l. Lè pou m manje lam, m manje l. Lè pou m manje kasav, m manje l. E lè pou m manje tou, sa ki enpòtan, m manje l. Paske m viv de sa m genyen. M chwazi pa livre peyi a oubyen pa bay peyi a avèk entènasyonal la oubyen avèk opresè yo pou Ayiti kapab. Pou Ayiti vin pi mal. Li di non, li pa ka konsa. Kòm batay n ap mennen an se yon batay de chanjman total, chanjman radikal, m di fòk mwen soufri tou antanke lidè menm jan ak popilasyon an. W ap wè pèp la ap kouri anba bal, m kouri anba l tou. Pèp la, y ap met dife nan kay li, yo met dife nan kay mwen tou. Pèp la ap pèdi biznis, biznis mwen kraze tou. E pèp la, li nan difikilte, m nan difikilte tou. Jounen jodi a. Men konbyen moun ki pale de sa? Wi se vre yo pa pale de sa men sa pa enpòtan. Men mwen menm avèk zansèt yo, nou konn ki responsablite nou pran pou peyi a, pou Ayiti sòti la. E anpil moun ki konsyan, y ap gade y ap wè depi sou Jovenel, Reginald Petro Challenger, li te ka nenpòt bagay. Li te ka direktè, minis, li te ka direktè, minis, li te ka sekretè, li te ka tout bagay. Nou gen package pou sa. Sa vle di n al lekòl pou sa. Èske nou konprann? Men nou chwazi. Pran wout etwat la, wout sa yo rele kòmsi nan kesyon biblik yo toujou di w wout etwat la oubyen wout chemen pikan, chemen difisil la pou n retire Ayiti la. Jodi a, moman sone e L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la révolution nou oblije mete nou ansanm pou n kanpe, pou n goumen pou n retire Ayiti la. Men echwe pa ka benefisye de pwòp echèk. Echwe pa ka benefisye. de pwòp enkonpetans li. E pa mwen k di l, 62 pati politik, aprè 50 an, 40 an, men sa yo remèt jounen jodi a la, yon seri de moun nan sektè sivil, nan sosyete sivil, nan sektè prive, nou wè sa yo remèt jounen jodi a la, ebyen, peyi a mande yon nouvèl klas politik. Men nouvèl klas politik la, avèk dèzòm ki entèg, dèzòm ki gen sans responsablite lakay yo, De zòm, de fam ki konnen ke gon pwojè ke Desalin te kòmanse ap mete sou pye pou peyi a, yo menm pou yo fini avè l, pou yo reyalize l, pou yo met pèp la sou echekye mondyal la kòm moun, kòm pèp, kòm peyi ki egziste e ki fè listwa nan mond lan. Ou di yo ofri w pòs, yo ofri w lajan, èske ou ka eksplike peyi an, èske se gouvèneman oubyen kèk moun nan sektè prive a ki ofri w pòs sa? Non yon bagay ki egziste depi sou Jovenel monchè. Depi sou Jovenel yo te ofri m 6 viza. Gabriel Fortuné mouri jodi a m ka lonmen non l. Pase gen de bagay sekrè deta wi menm lè ou pa aksepte avè yo ou pa ka repete yo nenpòt kòman. Kòm Gabriel mouri m ka aksepte avèk ou. Yon anbasadè m pa oblije di ki anbasadè l ye. M te refize l e 6 viza yo te ofri m. Epi yo te ofri m tou sou jout yo te ofri m yon pòs direksyon. Men m te refize. Sou Ariel e moun ki te rele l, se te sekretè primati la wi. Nou konnen l byen. Se Alix Richard ki te pale avè m pandan 3 fwa, li te di m rejim men tan, men tèl, men tèl, men tèl bagay. M te di non, sa m ap tann de Ayiti a m poko wè l paske m wè se menm bagay la pral fèt. Menm jan m te di André Michel, e jan m wè a menm bagay la pral fèt sou Ayiti m non reji e e ou pa bezwen krent, ou pa bezwen bay. Martelly n'a pas d'influence dans ce pouvoir epi e manti pouvoir te toujou pouvoir Martelly epi m toujou rete Reginald la m toujou rete moun mwen ye a men sèlman m'ap goumen men konbyen moun ki konn sakrifis mwen fè konbyen jounalis ki pale de sa konbyen moun nan pèp la k pale de sa pandan m pa gon chèk nan leta m pa gon kote m'ap pran kòb m pa gon zanmi m'ap pran kòb nan men'l m pa direktè m pa minis m pa sekretè deta m pa prezidan m pa gen chèk nan leta ni m pa gon kote m'ap pran kòb. E lèm dil la m pa dil kòmsi konsa non, nenpòt jounalis la nou ka al mennen ankèt, nenpòt moun, al gad nan finans, al gad nan ministè yo si Reginald non, Reginald rete moun li ye a, Reginald petro challenger, moun ki tap goumen pou Ayiti sòti nan sa. Alò gen yon mouvman ki anonse 17 oktòb, pandan ke premye oktòb te gen yon mouvman ki te anonse, mouvman sa li menm li pat pran. Kisa w panse de 17 oktòb sa? Bon m di w byen.
Ou wè tout sa ke popilasyon an anonse kòm mobilizasyon, li gon travay li fè. Paske bagay yo pa janm fèt di jou yon demen. Ann fè yon jete yon koudèy jounen jodi a sou Lafrik. Afrik, ou panse Afrik se konsa l fè l? Non! Men se nou wi ki trase chimen an ki bay direksyon avèk Afrik. Burkina Faso, Niger, e Congo, ou wè gon jèn gason tankou Mutamba kap ki fon seri de bagay. Sa vle di, jodi a, tan se tan jèn gason. E si n fon retou nan listwa nou, gad a konbyen laj, gad a ki laj Dessalines mouri, a 48 ans wi. Lè kapwa Lamò te moute cheval la, l te di Boulèt sa, Boulèt se Pousyè la, konbyen tan l te genyen? Venntwa zan wi. Sa vle di, Desalin pa t ko menm gen yon bon karannsenk an non lè l t ap goumen pou ba Ayiti, pou l te libere Ayiti. Kounye a w panse, se nèg senkant konbyen tan, se nèg swasant konbyen tan. Se nèg 80 tan, e pa di m di yo ekskli non, ki pral kenbe flanbo a. Non flanbo a se jèn gason ki pou kenbe l. Pase jodi a sa Ayiti ap sibi la, nou menm jèn gason, nou menm ki trase egzanp bay limanite, nou menm ki ouvè pòt la, ki fè, ki envante sa yo rele dwa de lòm nan pase e Desalin ki te di tout moun se moun, tout moun dwe viv tankou moun. E Desalin ki te di l. E sa son prensip nan Loni. Nan kesyon dwa de lòm fò n konnen ke Desalin li li li li li akouche sa yo rele dwa de lòm lan sa yo rele tout moun se moun lan. E jodi a li klè se nou menm jenn gason ki pou ki pou avanse. Tout tan yon jenn gason yon jenn fanm li kapab revòlte kèlkeswa se nan lespri l li te mèt se te dèyè yon telefòn li di fòk peyi a chanje fòk revolisyon an fèt oubyen fòk batay la kontinye fòk soulèvman jeneral la pran S on sinèji l ye, s on enèji l ye, li oblije degaje pou l rive sou chak grenn Ayisyen ki dwe konprann e k ap konprann ke peyi a mande chanjman.
Reginald, Oparavan lè militan yo, yo menm, yo te konn manifeste mekontantman yo, yo te konn anonse dè sitting, dè manifestasyon. Jodi a nou pa jwenn sa. Kisa ki eksplike sa? Èske se konfyans popilasyon an pa fè nou menm antanke dirijan? Jodi a bagay la vin pli difisil, fòm di nou sa klè. Ann pran egzanp. Nèg yo te toujou nan pouvwa sou Ariel. Jodi a la, tout nèg yo nèt nan pouvwa. Moun ki pa nan pouvwa se militan yo. Se Reginald, se José, se Abel, son seri de militan, son seri de militan ki konn a goumen, se Martelly, son pakèt, son pakèt militan.

Bagay la pral fasil. Li pap fasil! Rezon an, gon defisyans de kredibilite fè popilasyon an. Men defisyans kredibilite a, sa se youn. Dezyèm bagay la, ou konn konbyen obstak nèg moute devan mwen pou m pa travèse, pou m pale a popilasyon an? Menm jan sou Ariel gon seri de jounalis yo te konn peye. E komsi direktè dopinyon fè wè Reginald pale pou Ariel pat ale. Men nèg yo bliye yon bagay. Travay kap fèt la, goumen kap fèt la, m pa pou kont mwen. M gen zansèt yo dèyè dom ki akonpanye m. M gen popilasyon an touk avè m. M toujou espwa ke popilasyon an son popilasyon yo mete chita, lap dòmi, men l pa mouri. Sa vle di, lè yon moun ap dòmi, li gen pou l reveye kanmenm. Kèlkeswa l te fè douzèdtan ap dòmi, kèlkeswa l te fè dizèdtan ap dòmi, men l ap reveye. E lè l reveye, l ap gen bon sans. Si l ap wè sa k bon pou li a, sa k pa bon pou li, l ap ka idantifye ki sa pou l fè ak ki sa pou l pa fè. Jodi a, w ap wè. Tout sa k anonse, premye oktòb anonse, Reginald anonse, Reginald pale, wi, men fò w wè te gen yon enkyetid bò kote pouvwa a, fò w wè tou, fò w konnen tou, te gen 13 milyon de goud ki distribiye, ou pa t wè yon pil mayo eleksyon, èske ou pa t wè mayo eleksyon sekirite, y ap bay sekirite vre, yo konnen y ap fè eleksyon vre, an kounye a la, aprè 18 mwa ou te genyen pou te amelyore ensekirite ou pa fè anyen. Kounye a la, se nan 3 mwa ou pral fè eleksyon, ou pral fè referandòm, ou pral bay sekirite, ou pral fè konferans nasyonal. Ou pa wè se blòf nèt, pawòle, pawòle, pawòle, jan yo konn ap di a. Men pèp la konprann sa ke nèg yo ap fè. Y ap eseye majinalize mas pèp la, y ap eseye wè kòman yo ka pase pa nèg ak zam yo pou yo teworize popilasyon an. Men pèp la konprann nou gen pou n. aranje nou pou n retire popilasyon an nan sa paske nou pa gen lechwa se kanpe goumen jiskaske nou jwenn jèn gason, jèn fanm menm jan avèk afriken yo la Traoré, Mutamba menm jan ou jwenn nan Burkina Faso ou jwenn nan Niger yon seri de moun ki kanpe wè menm nan Lafrans la jounen jodi a yo leve kanpe. Madagascar leve kanpe. Anpil lòt kote leve kanpe. Enben Ayiti nou pa gen lechwa nou fò'n leve kanpe. Bagay la se leve kanpe pou n retire Ayiti la. Pa gen moun, ni nasyon, ni lòt prezidan kap vin retire l pou nou ke nou menm pèp Ayisyen ki la, ki gen obligasyon pou n retire tèt nou la. Map di pèp la kisa w te di m lè w te rele m a 5 è di maten pou te pale avè m. Jan wap pale a, se kòm si wap pale a yon lidè, ansyen lidè politik. Mwen pa kapab ap pale a pèp la non.
M ap pale a plizyè lidè, lidè politik. M ap pale depi avèk gwoup nèg ki t ap goumen sou Jovenel Moïse ki te swadizan akapare batay Petwokaribe a nan men nou, ki t ap di Jovenel pa bon, yo menm yo pi bon, ki vin fè pi mal. N ap pale avèk ti grenn nèg ki te rete swadizan pandan l te nan Ariel. Bon kiyès ki pat gen politisyen ki pat nan Ariel? Ann pran egzanp, kounye a w pral di kiyès m pa gen m pa pa gen politisyen ki pat nan Ariel ke nou menm nouvèl klas politik la ke Reginald Peto Chavinne te kòm kòm moun ki te fè tout bagay ou konnen pat nan Ariel. Pa gen moun ankò nan klas politik la pat genyen. Jodi a li klè, swadizan blofè ki te vin sou Ariel lè nou tap goumen ki te vin pran batay mouvman 29 mas la, al vann la boujwazi jounen jodi a la ki rann pèp ayisyen ap sibi plis bagay la pa met pye w atè a m tou voye nouvèl la pou paske pèp la se sa l di m di w li di w halte la rete nan wòl ou paske jodi a yo konprann sa w t ap chèche a yo konprann sa w te bezwen an ou benefisye l ou jwenn ni rete nan wòl ou kite nou fè batay peyi a menm jan w wè Traoré fè l la kite nou fè batay peyi a. Menm jan w wè Mutamba ap fè nan Kongo a, menm jan w wè sa ap fèt nan Madagaska, menm jan sa ap fèt nan Mawòk, an Frans, menm jan sa ap fèt nan tout peyi yo, o Nijè, tout kote l ap fèt la a, kite nou fè batay nou. Nou tou voye mesaj bay politisyen tradisyonèl yo mesye alte la. Ke sa n konnen omwen ki gen men pwòp yo, oubyen ki gen sans nasyonalis lakay yo, sans, e, e, e, ki gen sans patriyotism lakay yo, ke nou menm n ap. Rapwoche yo pou n avanse. Afè blofè k ap vin pale, k ap vin ranse, k ap vin sezi, vin pale, vin pran pòz, vin pale de Desalin, vin pran pòz se ou se pitit Desalin. Jodi a e 17 oktòb tout moun konnen li se 19 an depi ke limyè te etèn nan kè yon seri de Ayisyen. Ki vle di depi ke trèt yo, oksidan, melanje avèk yon seri de trèt te asasinen anprè Jan Jak Desalin. Anprè Jan Jak Desalin ke yo te al dèyè asasinen divès fason. Lè w fin asasinen yon moun epi Ou fè popilasyon an, ou fè yon tout yon pèp fè pli de 35 a 40 an pou l pa site non l, sa vle di se yon moun ou te dèyè asasine tout jan. Men limanite, jan yo konn di a, limyè pa konn pa briye nan tenèb. Lanp pa konn pa briye nan fè nwa. Ki vle di kèlkeswa jan li jan yo te eseye fè sa yo t ap fè a, Desalin t ap toujou, non l t ap toujou briye nan mond lan. E l t ap toujou vle di sa l vle di a. Jodi a si nou egziste kòm pèp, kòm moun, se grasa Desalin. Men èske nou ka viv sèlman sou pase? Non. Ki sa nou menm, ansanm de jenerasyon ki pase avan nou yo, e jenerasyon ki la a yo, ki sa nou fè pou peyi a nou menm? Desalin te fè pou peyi a, premye bagay li fè, li ba nou libète epi li ba nou byen komen. Ke mwen menm avè w nou konnen Ayiti se pou nou. Ke mwen menm avè w, nou konnen ke lè nou rive Sendomeng, nou pap alèz jan nou alèz la a sou tè Ayiti a. Desalin ba nou sa. Dezyèm bagay, li ba nou sa yo rele respè, libète imèn. Sa vle di atravè tout mond lan. Jodi a, si yon moun ap pale de kesyon dwa de lòm, ou pa ka pa wè Desalin avan. Paske de Desalin, se Desalin ki te di. Nou se moun, nou pa gen dwa ap sibi sa nap sibi a anba men franse sa yo. E lèl te fin fè nou menm li kanpe sak te gen kòm krim ki tap fèt yo, li deplase, li deplase lale nan lòt peyi, li retire lòt moun ankò anba men yon seri de kriminèl. Ann pran egzanp Venezyela. Salvador yon pakèt peyi menm etazini nou ede la grès yon pakèt peyi nou fè yo konnen.